ki nan Ka konsèy elektoral la pou wè se sa kap kontinye Magalie Georges se Fritz Jean avèk Montana ki metel Jacques Céus se Emmanuel Vertillet avèk Moïse Jean Charles ki metel nan konsèy elektoral la Chanaida Adely se pa Chavòk Jean Bertrand Aristide Alexis Voltaire ki metel nan konsèy elektoral la. Yves Marie Edouard se Ariel Henry avèk akò 21 desanm e André Michel elatriye ki mete l nan konsèy elektoral la. Jacques Desrosiers se Mak Jacques Desrosiers se Mak Chauvet a Jocelerme Privert ki mete l. E pou iswa envitem nan emisyon an. Non men pito pou m ka tande men fòm si yo poze m yon kesyon map reponn li. Ok. Ou poze m yon kesyon map reponn li m ka reponn li? Ok ale ale apre ma poze w kesyon.
Donk kòm ou poze yon kesyon sou ki baz mwen di sa. M fè 40 rapò dòbsèvasyon elektoral nan peyi Dayiti. Nan 40 rapò dobsèvasyon elektoral ke m fè sou peyi Dayiti, premye bagay pou w gade, se administrasyon eleksyon an. Sa vle di ke fò w fè pwofil moun ki nan Konsèy Elektoral la, ki nan 11 biwo elektoral depatmantal yo, ki nan 147 biwo elektoral kominal yo. Se lè sa w pral gade, èske pèsonèl la se yon pèsonèl patizan oubyen èske se yon pèsonèl ka pral fè eleksyon lib, onèt e demokratik. Yves Marie Edouard, sa Ariel Henry avèk André Michel e akò 21 desanm ki mete l. Jacques Derosier, se Marc Chauvet avèk Jocelerme Privert ki mete li. Florence Mathieu, se Jacky Limac ki mete l. Pit e Nemrod Sanon, Cochaco, se Josué Mérilien a avèk nèg Mach pou lapè yo ki mete yo. Donk lè w gade pwofil konsèy elektoral la, li reflete enterè politik nèg ki te nan konsèy prezidansyèl de tranzisyon. Ok, pèmèt m diskontinye w Stanley. Stanley Luka, pèmèt m diskontinye w. Ou site non manb konsèy elektoral la e ou di chak moun sa yo ou site non ki moun ki mete yo, ki plase yo e Majorite moun ou site la yo se de moun, se de responsab politik oubyen de moun ki genyen e fort sensibilite politik. Ki prèv ou genyen eske kòman ou kapab pèmèt oditwa Radio Télé Éclair la konprann ke sa w ap di yo se de bagay ki dokimante e ke se pa voye monte y ap ye? Paske fò m poze w kesyon an kanmenm.
M vin nan radyo sa a, madanm voye monte frè m. M gen 20 tan de track record an fonksyon de kredibilite ke m bati nan radyo e pou sa depi lè m fè emisyon m ap gade ratings. Pèmèt mwen, pèmèt mwen, pèmèt mwen. Depi m fè yon entèvyou avèk nou la, gade ratings lan nan radyo a. Paske moun yo swiv sa m ap di, paske sa m ap di yo gen kredibilite. M gen 20 tan deksperyans nan obsèvasyon elektoral e lè w al gade rapò ke m fè nan obsèvasyon elektoral, 40 ke m ekri, De 87 a no jou, tout sa m di yo toujou kòrèk. Pa gen manti ladan yo. Donk, si yon moun al fè rechèch menm jan avèk mwen, w al gade pwofil 9 manm Konsèy Elektoral yo, w ap wè nan ki sektè politik ke yo ye. E se pou sa sektè politik sa yo ap eseye itilize yo pou fè yon koudeta pou pran pouvwa. Se sa k ap regle la o nivo politik. Donk mentnan. On nivo, koulye a mwen pa gen pwoblèm on nèg bezwen ranplase Alix Fils-Aimé, paske bilan l pa bon. Kèlkeswa jan w vire bilan an, ekonomik, sosyal ou politik, bilan 12 jen an k apral fè 19 mwa pa bon. Si nou te gen peyi tout bon, nou t ap fè sa yo rele le départ organisé de Fils-Aimé. Men nèg yo refize fè sa. Yo vle sèvi avèk eleksyon an, yo vle sèvi a lapolis pou vin fè koudeta. Fò nèg yo sivilize. Alò deklarasyon ou fè a, wap wè map ensiste sou sa, se paske lògan elektoral li sipoze òganize eleksyon yo de manyè enpasyal, endepandant, men sitou enpasyal, piske O sen di konsèy elektoral nou pa kab gen de moun ki chita ki pou ta konkokte, planifye ou ankò fè yon divizyon, yon repatisyon de diferan pòst a pouvwa o sen di konsèy. Lè w site non moun sa yo, m pa kab baze m sèlman sou 20 tan ou genyen w ap fè rapò. M bezwen yon eleman, yon endis bokou pli pwoban. pou m kapab konvenk moun k ap tande yo ke sa w di an, alò m pa di se voye monte non, men pou m konvenk yo ke se pa voye monte.
Ou gen dwa pa kwè m wi, ou gen dwa pa kwè m, men moun k ap tande yo kwè m, paske yo konn track record mwen, yo konn kijan m travay de fason teknik e syantifik. Ok, alò Sherley li gen kesyon, l ap poze w apre sa pou w ka avanse. Sherley ap poze w kesyon, apre sa pou w ka avanse. Wi, wi, bonswa Stanley, bonswa Stanley. Talè m pa tande.
Sherley li ap poze w kesyon, anbasadè. Fin tande li apres wap kap kontinye san problem. Wi wi eskuze wi Stanley sim fon men men men men sensèman e e Stanley mwen mwen yon ti jan e tonbe dè nu la hein paske e kòm si m ta di w ou prezante m yon konsèy ou prezante m yon konsèy ki plis parèt tankou m ta di w avèk m ta kapab di se de konseye politik ki, ki, o, olye ke nou te kapab genyen de konseye elektowo ki pral jwe yon wòl endepandan nan òganizasyon eleksyon. Donk, se sa bon m konprann pwofesè Nerilyse l ap ensiste ansanm avèk ou sou sa w genyen kòm eleman de prèv pou w di sa. Paske la ou montre m ke nèg yo plis, nèg yo plis kòmsitadi w politik ke, ke endepandan. Ok, ban m reponn ou Sherley. Wi, mèsi. Ban m reponn ou Sherley. S on sit. S on sistèm ke nou gen ank an plas depi 40 an. E sistèm nan ki gen nan tèt li oligak yo avèk sektè anakopopilis ki restavèk yo. Nèg yo gen yon defo depi 40 an, fòk yo gen moun pa yo anndan Konsèy Elektoral la. E se pa yon bagay ki fèt nan eleksyon sa a, l ap fèt nan eleksyon depi 40 an. E. E si w al gade pwofil konsèy elektoral yo pandan 40 an, gon seri de nèg depi yo pa gen kontwòl konsèy elektoral la yo pa pral nan eleksyon, paske yo pa ka konvenk pèp la vote pou yo. Yo panse ke kontwòl konsèy elektoral la se li menm ka pral ba yo eleksyon an. Moun ka pral kraze mit sa, fò w pa bliye ke prezidan Jovenel Moïse lè l te la, li voye bidjè pou eleksyon. Konstitisyon an nan Paleman an, li voye nan Paleman an lwa elektoral la. Palemantè ki vle kreye tranzisyon pa k vote bidjè, pa k vote lwa elektoral la. Donk mesye sa a yo, yo pral pwouve yo le kontrè an 2016. An 2016, nèg sa a yo ki kwè ke Konsèy Elektoral ka ba yo eleksyon, yo pral mete Privè nan tèt Leta a. Yo pral mete nèg janjal premye minis, yo pral gen kontwòl direksyon jeneral lapolis e konsèy elektoral e yo panse ke nan dezyèm eleksyon yo ta pral òganize paske yo gen tout kontwòl sa yo, yo ta pral gen eleksyon malgre yo gen kontwòl leta e Aristide t al fè kanpay pou Maryse Narcisse. Enben kisa k rive? Jovenel kale yo avèk tout leta a nan men yo. Nèg yo pa konprann ke gon mond ki chanje. Olye nèg yo al olye nèg yo al travay pou konvenk pèp la atravè pwogram ke yo genyen pou vin vote pou yo, yo panse ke se kontwòl leta a ki ka ba yo eleksyon an. Yo twonpe tèt yo. Koulye a se aspè politik lan ke m te vle montre w ke goumen k ap fèt la a se yon goumen menm nèg ki te vle fè koudeta 7 fevriye yo, ki bezwen fè yon lòt koudeta ankò. Alòske, si pou ranplase Fils-Aimé, se yon bagay ki senp, w ap fè yon gwo reyinyon nasyonal, w ap mete bilan Fils-Aimé sou tab la, w ap mete senk non moun ki pa nan gang, ki pa nan touye prezidan, ki pa restavèk oligak, ki pa pè blan. Si w fè konsansis sou youn, ranplase Fils-Aimé se yon ti travay kenz jou ke l ye. Men nèg yo, yo pa vle fè travay sa a. Yo vle sèvi a enstitisyon Leta pou fè koudeta. Yo rele sa nan langaj teknik demokrasi, otogòlpe. Koulye a, ann antre nan afè eleksyon an. Sa Nerilus Lo di talè a an mastyè byen ekspoze li desan pou san laverite. Konsèy elektoral la pa gen pouvwa de lejifere. Nou gen yon egzekitif initè. E se Liska t ap mande yon egzanp talè a, m ap ba yon egzanp. gen CAOF ki se le Conseil d'administration de la sécurité sociale en Haïti li fè de rekòmandasyon a l'exécutif men kiyès ki pou direktè ona men kiyès ki pou direktè OFAATMA son bagay legal ke li ye e an plis de sa mwen m panse kòm nèg kap obsève eleksyon depi 40 an gon gagòt anndan konsèy elektoral la depi 40 an ke nou dwe mete yon pwen final ladan nan chak eleksyon nap depanse dè santèn de milyon dola ameriken sou 40 an. Depi lè eleksyon fin fèt, machin konsèy elektoral al vann Sendomeng, konpyoutè konsèy elektoral al vann Sendomeng, Materyèl yo pèdi. Tout ekipman e byen konsèy elektoral ap fè Sendomeng. Jodi a, ou bezwen yon direktè jeneral nan enstitisyon an pou gen redisyon dè kont. Sa vle di ke non peyi. Kote nou fè eleksyon an 90, eleksyon an koute nou 10 milyon dola ameriken. Menm fo, menm lè w fè yon ajisteman a nivo denflasyon peyi a, eleksyon an pat dwe koute nou 50 milyon dola ameriken. Kòman fè nèg yo prezante yon yon bidjè 190 milyon dola ameriken? Pa gen oken responsab politik ki remete sa an kesyon. Sa montre nèg yo pap travay pou pèp la. Koulye a, anndan dekrè elektoral la, gen de bagay teknik ki merite pou chanje. Lè w konnen jan avoka avèk dwazimen kowonp pouvwa jidisyè a, nou pa ka kite avoka vin kowonp pwosesis elektoral la nan tribinal elektoral, sa nou rele biwo stil elektoral, kote se avoka k pral touche nan men moun pou pran desizyon kiyès ki gen eleksyon. Bagay sa te dwe dwe korije nan dekrè a, wap wè oken lidè politik pa gade sa pou korije sa. Li pa nòmal non plis tou pou yon moun parèt paske se yon moun epi ou pral retire l nan eleksyon, fòk gon desizyon jidisyè pou mete moun nan deyò. Bagay ki pi enpòtan nan dekrè elektoral la pou nèg yo ta chita sou yo pou yo mande chanje, se pa yo menm, se paske nèg yo nan lit politik pou le pouvwa e gen de nèg ki panse ke kontwòl nan machin elektoral la pral ba w pouvwa. Map di nou sa mesye. Atravè lemond, gen de kalite d'eleksyon atravè lemond. Yon eleksyon kontinwite, kisa sa vle di? Obama byen dirije panvan pandan premye manda a, pèp la vini l vote l ba yon dezyèm manda. Bill Clinton byen dirije pandan premye manda a, enben, yo bay pati demokrat la yon dezyèm manda. Yo rele sa eleksyon kontinwite. Gon dezyèm kalite eleksyon nan mond lan ki rele eleksyon chanjman. Sa vle di ke ou nan tèt leta ou pa delivre, lè eleksyon vini, pèp la vote kont ou, l ba w kanè, l voye w lakay ou. M ap ba w egzanp, egzanp prezidan Jimmy Carter, egzanp Joslèm Privè. Tout nèg ki te nan pouvwa de tranzisyon Privè a, yo tèlman mal dirije leta a, lè eleksyon an vini, pèp la vote chanjman, malgre Privè. Anakopopilis yo, oligak yo, ke gen leta nan men yo, avèk konsèy elektoral, malgre Aristid al fè kanpay pou Mariz Nasis, Jovenel kale tout nan eleksyon an. Mesye map di nou sa nou menm aktè politik yo, wè nan 58 mwa ke n sot bay pèp la la, depi gon nèg ki asosye a pouvwa Ariel Henry, pouvwa ka pete, pouvwa fizeme, depi gon nèg ou on fanm kòm kandida, ou asosye nan asasina Jovenel Moïse ou te nan peyi lòk, Eleksyon sa a k pral fèt la a se yon eleksyon chanjman, nou youn p ap asiste tiraj. Alò, m gen yon kesyon, Stanley. Pran konsèy elektoral ou byen goumen pou mete premye. M ap fini. Wi, fini, fini. Nou pa bezwen al goumen pou pran konsèy elektoral. Pèp la gentan konnen l p ap vote nou. Paske mesye, an 6 mwa, se 34 mil 800 moun wi nou tiye nan ensekirite a. Se 31 teritwa pèdi wi. Se 5 milya de dola ameriken ke nou depanse kòb pèp la nou pa regle anyen. Se 11 milya de dola ameriken kontra ilegal ke nou fè. Kiyès ki pral vote pou nou la a? Kiyès ki pral vote pou nou la a? Mesye nou pa konprann ke nou dwe retire kò nou? Pèp la bouke avèk nou. Pèp la bezwen yon nouvo kategori de lidè politik lè l rive nan tèt leta a ka pral delivre pou li. E se egzanp Jovenel la l bezwen. Moun k ap wout, moun k ap mete kouran, moun k ap bay devlopman ekonomik, yo bouke avèk nou mesye. Ke nou kontwole konsèy elektoral, ke nou kontwole primati, nou kontwole ministè, nou kontwole delege, m wè nèg ki te fè koudeta elektoral an 2009 la, Paul Antoine Bien Aimé panse ke l ka vin refè koudeta elektoral ke l te fè an 2009. Mesye, wè si n al fè koudeta elektoral, nou pral nan kouri. Donk ann travay ansanm pou n retabli sekirite nan peyi a. Si n pa dakò ke Fils-Aimé dwe rete paske bilan l pa bon, fè yon bagay spesyal, yon kongrè nasyonal pou chwazi yon premye minis ki pa nan gang, ki ka kraze gang yo. Sa tout moun ap konprann li. Men sèvi avèk lapolis, sèvi a konsèy elektoral pou vin bay koudeta, pa gen pèsonn k ap pran sa nan men Lesly Voltè, yo p ap pran l nan men Moïse Jean Charles, yo p ap pran l nan men Vert Hilaire e tout lòt nèg ki te nan KPT, ki te nan kasasyon yo. Nèg kasasyon yo mesye, pa gen afè bisefal nan peyi dayiti, konstitisyon an trè klè, lè yo touye yon prezidan pa gen palman, se sèl yon premye minis ka dirije leta a avèk minis, lè yo pa prezidan, yo ap egzèse pouvwa egzekitif la. Stanley Luka, Alò an gwo kesyon map poze w, mwen menm tap fè analiz apwofondi e de. Analyse ke w fè a bon. Wi wi, m tap gade sa m rele anfantiyaj politik nan yon seri de analiz m tap swiv pandan semèn nan. Malerezman m pat gen tan pou m te entèveni bokou plis. Pwofesè Némilus, Pwofesè Némilus, banm tou poze w kesyon an. Anvan w di sa w ap di a, tanpri, tanpri. Anvan w di sa w ap di a. Ou wè Jacques Derosier? Si misye te gen figi nan tèt li, li demisyone maten an wi. Bon, se yon kesyon m pral poze. Stanley, Stanley, Stanley, sanble se houngan, sanble se houngan.
Ok, m pa, de demisyon menm m pral pale w, sanble se yon houngan w ye. Ou gen tan wè, ou gen tan fè yon leson wè. Men kesyon m pral poze w la, byen ke se pa sou Jacques m pral poze w kesyon an. Nan kòmansman semèn nan, ou konnen ke o nivo di Konsèy Elektoral Pwovizwa yo te vini avèk Pa gen moun ki konnen sou baz ki lwa piske pa genyen yon konstitisyonalist, yon jurist, yon politikològ ki kapab montre nou ki kote yo jwenn kestyon e direksyon ekzekitiv la. Son bagay ki jis vin paraza nan dezòd tou. Paske m di w. Se sekretarya ekzekitif.
Non, m ap pale de direksyon ekzekitiv mwen menm. Direksyon ekzekitiv. Paske. Se sekretarya ekzekitif yo gen. Non, non, non, non, non, se pa la menm choz. N ap pale de direksyon ekzekitiv ke yo t ap brandi. E nan kestyon. Goumen pou direksyon egzekitiv nan plas direksyon jeneral sa ki nòm nan, genyen 8 konseye sur 9 ki te siyen pou chase e anpeche ke Mesye Ude Antoine. Mesye Ude Antoine mete pye l nan lakou konsèy elektoral pwovizwa la yo siyen yo dil pa antre men bon sil antre yap aretel alò mwen lèm diw si yo di sil antre ap arete la paske m te la nan lakou konsèy la gen konnen lè gen mouvman moun ap pale moun di tout pawòl si misye vin la nou menm nap aretel il se trouve ke le gouvèneman e le gouvèneman de facto fò nou di sa piske lè nou di de facto se pou yon jouman li pa pa gen konstitisyon ki baze de fè yo la li pral vini. Pibliye arète ki nome Uder Antoine, Mesye Uder Antoine, kòm direktè jeneral, li enstale li, li mete l la, men, ki avni? Èske ou panse gen yon demisyon 8 manb sa yo ki te siyen parapò a yon veritable sa m ta rele kamouflè ideyolojik entèn, puiske nan filozofi yo te genyen de kesyon direksyon an, se pa menm filozofi a, oubyen èske w panse ke y ap konpoze, bon, pèmèt m poze w kesyon an kanmenm, puiske se analiz n ap fè, y ap konpoze avèk direktè jeneral la, oubyen kòm yo te pa t vle wè l, yo pa t vle l antre anndan, pou yo te rezilye kontra a, yo te rezilye li, y ap toujou aksepte l avèk nouvèl zepolèt sa yo?